Jan ke mwen te di nou nan entwodiksyon an, ke jodi a, videyo a se pratik mwen pral fè ladan. La a, nou genyen zonyon ansanm avèk jenjanb lan ke nou prale blende li pou l ba nou dlo pou nou pase nan rasin cheve nou avan ke nou lave cheve nou paske sa nòmalman ou sipoze pase li tankou yon beny krèm nan cheve ou avan ke ou pase sa. Sa se lwil kokoye ki tou prepare. Mwen menm mwen sèvi avèk lwil kokoye sa, paske se li menm ki ale avèk cheve m. Nou pral wè kijan m pral prepare lwil lan ansanm avèk sa. Nou wè kijan l ap vire. M pral prepare lwil lan ansanm avè l. M pa konnen si w ap viv Etazini ou ka jwenn li. Li vrèman, li vrèman, vrèman bon. Li vrèman bon pou cheve ou ka itilizel pou fè lwil pou cheve w. Ebyen nou pral wè kijan pral prepare paske mwen pral koupe zonyon an pou mwen blende zonyon an mwen gentan lave zonyon mwen gentan lave jenjanb mwen kounya la mwen pral blende li aprè sa pou mwen pran dlo an nou pral wè kijan pral fèl rete branche map retounen kounya. Ok jan nap gade an la nap wè la kounya la mwen koupe jen janb mwen ansanm avèk zonyonm pou mal blendel map di nou konsa ke tretman sa li bon pou moun ki fè alopesi alopesi ya se ki sa li ye se lè ou pa genyen cheve bò tèt ou ou byen ou pa gen cheve nan mitan tèt ou cheve wap kase li pouse cheve anpil tretman sa pouse cheve anpil E li bon pou alopesi tou. Mwen pral blende li apre sa pou mwen pure l pou mwen pran dlo a. Wè jan nou wè m rache l la la, mwen pa mete dlo ladan. Mwen pral blende li konsa san dlo, jenjanb lan ansanm avèk zonyon an yo pral rann dlo, zonyon an pral rann tout dlo l gen anndan l lan, rete branche, m ap montre nou kijan. Jan nap gade a la, sa se jenjanb lan ke mwen pral blende. Raple nou ke mwen di nou konsa, nou pa sipoze mete dlo. Nou sipoze blende zonyon an ansanm a jenjanb lan konsa. Jan ke nou kapab konstate, nou wè sa se jenjanb lan ansanm avèk zonyon an ke mwen blende. Ou wè kijan li vin bay, li vin, li vin Jan nou kapab konstate an la, sa a se jenjanb lan ansanm avèk zonyon an ke mwen blende. Nou wè ki jan zonyon an bay anpil dlo. Kounye a la nou pral pran yon twal fen, paske nou pa ka, nou pa ka pase li nan pastwa. Paske fòk li ba nou, fòk li ba nou dlo a sèlman. Kounye a nou pral pran li, nou pral pase li nan yon twal ki fen. Rete branche, m pral montre nou. Kounya sa se jenjanb lan ke nou pran nou mete li nan yon twal ki pwòp, nan yon twal ki fen pou nou kapab retire dlo an ladan. Nou pral pire l, wè la, nou pa mete ni dlo, nou pa mete anyen, nou jis blende jenjanb lan ansanm avèk zonyon an ki vin rann, ki vin ba li konsa. Paske lè n fin pire l, se dlo sa nou pral pran, nou pral mete l nan tib sa, Nou pral mete l nan tip sa nap gade an la pou nou pase l nan rasin cheve nou. Jan nou ap gade an la, sa se ju jenjanb lan ke mwen pire, wè sa se ma ki nan twal lan. Sa se sa nou pral pase nan cheve nou an. Raple nou mwen di nou ke mwen pa mete dlo ladan. Se jis jenjanb lan ansanm avèk zonyon an. Se zonyon an ki vin bay tout dlo sa. Kounye a ou pral pase l nan tèt ou, men mas sa se avè l ou pral fè lwil lan. Ou pral melanje l avèk lwil kokoye an pou kapab pase nan rasin cheve w lè cheve w fin sèch.

E jan mwen di nou an, sa se lwil kokoye ke mwen itilize. Se lwil kokoye ke mwen itilize pou cheve mwen. M ap tann li fin frèt pou mwen vide li nan bokal la, pou mwen kapab fè, pase li, pou mwen kapab pase li nan cheve mwen. Ok, rete branche. Sa n ap gade an la, sa se lwil la. Ke sa se lwil kokoye a, la nou wè li di, ke mwen prann mwen mete l kwit lè m mete l kwit lan mwen vin mete ma zonyon an ansanm avèk ma jenjanb lan kwit ladan esak fè nou wè l gen koulè sa, lè m fin pase tretman sa nan rasin cheve mwen, mwen fin bay cheve mwen bon masaj m kite l fè 30 minit Men map di nou nan masaj nap bay cheve nou an ansanm avèk zonyon an plis jenjanb lan, lè nou fin byen masaye cheve nou, mwen konseye nou pou nou mete cheve nou, mwen konseye nou pou nou mete cheve nou nan yon sachè nwa. Aprè sa lè cheve nou fin byen seche, Nap pran lwil sa e nap pase li nan tèt nou. Mwen fè yon ti ka lwil poukisa paske depi lwil lan vin frèt lap retounen di menm jan ou wèl la. Lap retounen di konsa. Jan ke mwen di nou an lwil kokoye sa vrèman vrèman vrèman bon. Se avèl mwen sèvi pou chevem. Alò se tout sam te pote pou nou nan videyo a. Si nou renmen videyo a ban mwen yon like, abòne sou chanèl la e pataje.